Saw ou ou revoke pitit mwen an pou ranplase l la men dam belès pran konsyans non pran konsyans non dam belès manje moun pa gen anyen non. Granmoun mwen sa ou vin pale anpil la la m pa wè nan enpòtan ok. M te fè plis pase w wi nan laj ou. Chache w solisyon pwoblèm nan ok. Ebyen, mwen desizyon m te vin pran nan men w, kòm ou pa deside, mwen m ap deside pou ou. Ki desizyon l ye la? Ki desizyon l ye?
Ou dakò pou Kiara tounen nan kay la oubyen ou pa dakò? E pa mwen ki met Kiara deyò, kay la e kay li, kay la e kay Kiara, li ka tounen lè l vle. Ok.
M pa gen pwoblèm, m ap mennen Kiara vini. Yon premye fwa, yon dènye fwa. Sel mache lem benes. Sel mache. Kiara pa ti kochon li pa ti kabrit li gen baton. Sel sam do. Men banm yon ti tan tou piti. Epi swa ou relem oubyen map rele w? Map rele w. Men e mwen gen yon e mwen kap baw yon repons poukisa e ou kap relem nan? Cheri m dekwe kounya la ou sot dim se swa m rele w oubyen oubyen ou relem. Mwen m chwazi rele w pito pase mwen m gentan konnen ou ka rive lakay w la m rele w. Non.
e mwen kap rele w paske mwen kap ba w repons sa ka rive lèm rive lakay mwen la m panse pou m rele w m di w wi bon m pral wè imedyatman m rive lakay mwen la m pral priye Bondye anpil la imedyatman w rive pou men si w ka ekri m si w ka ekri m lap pi preferab pito ebyen ok
m panse map rele w map tann apèl lan map tann mesaj tèks lan tou dakò m ale San w pa.
San w pa kisa? Men ou ou vin la menm salye ou pat salye mwen konsa ou annik dim bonswa hein.
Men kisa m ye pou ou? M pa di w anyen ou anyen pou mwen. Sèlman si w salye m m pa kwè sa ap deranje. Antouka pa gen pwoblèm. Bye.
Jan l fè a la, m pa kwè, m pa kwè m ap pran anpil tan non m manje. Tande ka bèl timoun.
Oh granmoun epa w ale. Oh!
Sa w te konn fè pou ankò? Menm poko fin pale non oh.
Merde!

Yo menn bagay yo vreman konplike pou mwen nan moman wi baz. Bagay yo konplike pou ou? Ou pa bezwen di m. Bon imedyatman m gentan wè l. Yo si m pa gason m fou wi baz. M gentan wè w chanje menn m pa konn sa w te ye frè. Serye wi menn.
M gen sekretè k ap ban m pwoblèm, m gen Edou ki vin nan mouda m pi rèd e m gen Kiara k ap domine m.
Kiara e pa madanm ou?

Humm e pou Elbert ou tap vini vre ou konnen. Ou renmen patron sa pase madanm li. Anpil. Gade depi lotrejou map plede ekou ekou ou pa janm fèm repons. Men kou dim Koum di patron ap la. Elbert sou vini. Humm an tou lèka madanm e pa ti zen m bay gen pou ou non sèm. Humm ou byen anfòm wi. Ah ki bo sa. Wap fè efò. Nap fè jefò.
M dakò fò fèl wi. Esa wi.
An pasan m te al kay MBS lan wi. Sa k tonbe menm?
Bon ou konnen m toujou nan enterè w. Kiara pa la, m te tou pwofite. M t ale pou m te ka pale avè l. Bagay sa yo pou m wè kòman m te ka fè w antre nan kay lan. Ok baz, ban m zo. Imajine w, manzè E zanmi madanm ou? Ou menm sa ou gen pou wè nan sa? Ou renmen Edou ou pa vle madanm ou konn sa? Mwen menm sa m fè Edou konnen?
E yon zèk vle banm pou li vle m bal 2 3 kase frè?
Baz banm yon ti konsèy tou piti paske konnen patnèm ou te depi an Ayiti frè. Patnèm ou te ye m pa vle wal tonbe nan tou. Ou konprann? E sak pwoblèm nan, manzè konnen madanm mwen pa la li vini la chak jou li banm vizit. Edou vle yo pou balon grenn plimen pa vre? E m pa sou sa brother, m pa sou sa man, fanm ki nan may mwen la e ki a alye Evans. Baz m konnen w renmen madanm ou anpil. M konnen w renmen madanm ou. Ou renmen madanm ou, ou pa vle kite madanm ou, ou pa vle pa egzanp pou. Pou lè nap byen viv, pou lè ou gen vi nan men w pou avèk lòt fanm paske madanm ou pase mizè avèl. Ou pase mizè avèl. Ou konprann paske menm paran fanm nan pat vle w pou li. E jiska prezan. L asepte w, ou konprann? L asepte l vin avè w san pwoblèm. Kounye a si l vin gen pwoblèm, m gen enpresyon petèt ou fè yon bagay ki mal. Ke ou fè de bagay kel pa renmen. Men sou wè son bagay konsa menn gon bagay ou ka fè wi frè.
Gon bagay ou ka fè trè senp ke ou te gendwa menm imajine w menn kisa l ye. Se jis si w konn ed ou konn kay kote w viv lan deja menn. Chanje kay frè. Chanje kay menn. Ed ou e bon zanmi madanm mwen li lap toujou konn kote mwen te a wi frè. Epa lap toujou konn kounye a ou pral pran de desizyon. Kiara kòman m te ka fè w antre nan kay lan pandan Kiara pa la. Antre nan ki kay?
Kay MBS lan.
Pa banm mwen pitit mwen. Kay patron wi. Wi. Ou fem antre?
Map fe w antre wi.
Men pou ou manke mouri tou. On bon zanmi wap ye avem la wi. Ah m manke mouri pou tet ou menm. Papa Kiara debake sou mwen pitit. Oh oh. Li fe sa vin. Papa Kiara, Kiara madan. Madan NBS wi. Lepè sa vin ouvè kòl sou mwen vin bagay li konnen e mwen menm ki sekretè lan m pa dil anyen m kitel m kitel joure m wi pou sekretè lan m kitel joure m jis poul pa a li ban mwen men m pa may plan

Wap fèl vin la?
Kounya.
Wap fèm plimen la? Kounya.
Pou sa rapid, ou te dwe fè sa deja. Men fòn gen yon plan. Ou gentan fèm sal la wi, pandan w di m wap fè. Heheheh! Gade yon plimen! Bouzen an bon. Gad kòman yon bouzen cho mesye. Non pi fon toujou.
Oh! Mwen, nou te dwe konte lontan. Heheheh!
Bon m di w, men sa map fè. M pral rele l. Map dil konsa Anmweyy eske sim dil Kiara la eske lap vini Lap kouri vini sou tèt wi Men kounya esil vini li pa jwenn Kiara
Ou pa dil konsa Dil konsa wap vin la Poul vin lakay ou Epi wap fè madanm ni vin jwenn ou la Vin jwenn li. Yow frè banm zon bagay wè kisa ou ka fè menn pou problèm pou evite problèm menn se jis chanje kay menn pa gen lòt kote wap ale frè. Paske manzè e zanmi madanm mwen li ye a kenpòt moman lap chèche konn kote nou ye frè. Men ou ka fè madanm ou konn sa menn se jis pale ansanm avèl an se verite ou brother. Woy ou fou baz.
Non non non banm zon.
Si madanm ou renmen w, ou renmen l menn, se jis pale ansanm avè l. Madanm mwen pa fè m konfyans menm bat je non frè. Nan relasyon toujou gen dyaloge menn, jis dyaloge avè l epi l ap konprann ou brother. E lòt pwoblèm nan ankò, pa egzanp, sekretè an ou di m k ap ba w pwoblèm tou pa vre? Sekretè a domine anpil baz, e sekretè a k fè madanm mwen kite kay la jiska prezan. Wap fè kaka, sekretè fò w. Frè mwen. Ba ase trè sou sekretè a lontan monche. Kòman ou ka jere sa? Bon, tout nèg gen dwa jènjè nan sans pa yo, banm sekrè a menn. Yon grenn plimen apre sa m kite travay la. Ou gen dwa pa tande sa map di w baz. M pa bezwen twonpe madanm mwen ak pyès fanm baz. Ou chanje a vre wi menn. A bon cheri. E pa ou m te konnen nan Ayiti a vre. Devan pase a m te di wi bòdè. Fòk m di yes kenpòt kote m rive wè sa m jwenn. Fè kaka wè tonnè boulon. Ou pa fout longen plimen l pa al di madanm ou plimen l plis pwoblèm toujou. Baz. M pa gen pwoblèm pou m te ka afwonte tout pwoblèm sa yo non.
Men petèt madanm mwen pa janm fè m konfyans nan ki pot pwoblèm nan. M pa ka bay madanm mwen dyalòg sa yo baz. Mwen konprann sekretè a wi frè.
Sekretè a pa mal non brother. Si e pou pa mal, li pa mal men m toujou wè madanm mwen pi anfòm ke tout. Ou konprann sa m di w la. Yow frè ban m zo. Ou gen kite mawozo a antre nan tèt ou vre menn. E pa pou sa w te an Ayiti non menn. Sa pa mawozo non papa.
M sonje lontan lè m ap depoze, m te konn gen près de 3, 4, 5 fanm. Men e pa sa. Men imajine, jan w ap pale se kòmsi mawozo a vin nan tèt ou tout bon an vre. M jis chwazi fidèl men se pa rele mawozo. M pral di w sa w vle tande a. Kite travay la menn. Kite travay la paske si w pa vle bay sekretè a yon grenn plimen, ou wè e sa l vle nan men w. Jis kite travay la pou evite pwoblèm menn. Eske sekretè a p ap gen yon plan B mwen? Ki plan B sa?
Ou kite travay la, ou chanje kay. Banm di w, ou kite travay la, ou chanje kay. A monchè men, epi al kote madanm ou, mande l eskiz, petèt ou te ka fè l kèk bagay ou pa t konnen men. Epi jis nou pran relasyon nou. Monchè men,
ap pale tande papa, w ap depase. Ou ap kite m la? Yo baz, patnè m te konnen m te gen nan Ayiti a, e pa li ki la non men. Kote Manolo kounya? Mawozo modènize!
Sa w panse si w te di l egare a mawozo a madanm ni ap la? Bon mawozo renmen l. M renmen l.
Se paske l pa renmen m ki fè m te konsa wi.
Di l konsa, w ap rele madanm ni pou li pou l vin lakay ou epi w ka fè l fè rankont la pou nou rekonsilye. L ap kontan. Men sa m pral di l pito. M ap di l konsa ke mwen sot rele madanm ni m pale avè l, madanm ni a vin lakay mwen, m gentan kouri rele l, epi li menm pou l ka vini. Kounye a pou l ka vin kwaze a madanm ni la. Ou sou mou, bouzen.
L ap ateri la rapid wi. Byen rapid. Mon chè. Fò m tou fè sa on fwa. Ou fè erè. M te dwe w kontre deja. On fwa baz. Humm.

An sa m gen pou m di w la? M gen anpil bagay pou m di avè w. Kòman w ap pale avè m la? Ou pa konprann menm non ou menm. Pou valè sa m di w, ou toujou ret la nan bouda m toujou menm. Bon ou menm kòman w santi w menm? Pou sa w fè lotrejou la kounye a ou rele m la ankò?
O! Sa m te fè? Bon sa w te fè? M ap pale cho, pale cho. M panse o mwen ou tap mande m eskiz wi. Men kòm se pa sa m vin diskite la avè w, se konsènan madanm ou. Ok? Pou sa l genyen?
Li pa gen anyen.
Sof ke mwen sot pale ansanm avèk li la. L ap vin lakay mwen. Donk, m konnen ke w renmen l anpil. So, tout sa w ap fè se pou li. Se sak fè m te rele w jis pou m wè kòman w te ka vin kontre avè l lakay mwen. Ki bagay serye w ap pale la? Oh. M pa kwè w non.
Serye, ou mèt kwè m sèt fwa si. Ebyen nan konbyen minit l ap rive la? Anviwon 15 a 20 minit. Ok, ebyen nan 10 minit m ap vin sou w. Anbyen ok, dakò. Dakò. Nou pran l. Ap vini mawozo a.
Mawozo a nan wout la cheri. Li di m nan 10 minit la li sou mwen. Aranje w. Fòk gon plan. Sa n ap fè.
Li pa sipoze vin jwenn ou la. Wap kache.

Ya bebe, ou te renmen pliz hotel lan? M te vreman renmen l bebe. Ou pa t montre m sa ma cheri?
Poukisa w di sa? M santi w te yon ti jan tris, m pa konnen sa k ap pase nan tèt ou. Ou pa vle m? Ou konnen jodi m ap tou pwofite di w mèsi. Poukisa w di sa? Paske ou chanje yon pakèt bagay nan mwen.

Kè ap vini wi, yo dim li preske rive. Dim kè a bon pou tann dat m pran tan nan wout m panse kè a ta gntan ta rive. Lap vini. Oh ebyen m pa prete.
Ou konnen petèt ke ou pat twò lwen e sak fè w rive avan l. Non men m pran pèl blokis wi.
Lap vini. Ebyen eseye rele l ankò m pran non.
Sone san repons. Talè map rele l ankò. Sinon mwen mache li telefòn nan gen dwa nan valiz li petèt. Non sa ka rive. Ok. Pandan pandan nap tann Kiara lap vini an m kapab fon ti eskiz oprè de ou. Konsènan?
Sak te pase dènyèman lakay ou an. Bon. Avèk lepè a.

An atandan ou pa tap bon ti bagay m ba ou fon bagay kèlkonk silvouplè pa fèm wont m mèt ba ou yon bagay Dakò
Toujou san repons Map rele n talè M ka ba ou nenpòt bagay Wi kenpòt li Dakò M pran yon ti diven pou ou Mèsi Pa fatige w. De tan ma pe fini. Non m pa bwe alkol. Pou ki sa?
Pou anyen.
Men m kwe lote jou ou te bwe? M te goute, men m pa vreman bwe l.